Bonsoir tout moun ou byen bonjou a lè nap tande l lan tou bonsoir ou byen bonjou mwen rele Dayane Morancy mwen gen 15 ans map fè nevyèm ane mwen lekòl nan lise Guy François Malary se yon mesaj mwen te vle fè pase pou senyè a pa di ou pa gen megabay pa fè sa pou mwen tou men fè sa pou granmèt la Moun ki te kreye. Sentespri ki te kreye syèl la ki te kreye tè a fè sa pou li pa di w pa gen megabay pou al voye l depi w jwenn li fè l pase pa tout moun ou gen nan kontak ou nèt san manke yonn fè l pase paske nou nan dènye tan an nou nan dènye tan an. Bondye dim poum fon mesaj pase pou li el dim sim pa fèl pase lap pete fyèl mwen e mwen menm mpa bezwen mouri kounya map fè mesaj la pase pou li yon lòt fwa ankò bonswa humm mwen dòmi m reve mwen wè kòmsi mwen sou yon teren lèm gade mwen twò bagay sot nan syèl la tonbe Lèm gade m wè gen youn ki abiye tout de noir li dim konsa ke li se zanj de la mort se li kap touye moun yo konsa sin pa wè jan aksidan ap fèt nan lari an sin pa wè jan moun yo ap mouri kounya m dil non m di wi m wè sa poukisa li dim sa kounya li dim konsa. Ooh oh pa janm di moun yo anyen non lèm gade mwen gen yon moun ki abiye tou de blan epi yon moun yon sentespri paske jan mesye sa te a li patap ka li paka yon imen li paka yon mòtèl menm jan avèm kounya sak tou de blan dim konsa a pa okipel non al fè mès di tout moun konsa ke jezi pa lwen poul retounen jezi ap vini jezi ap vini kounya mwen kòmsi sa karad nwa a la. Sakar blanch lan ap goumen. Men Sakar blanch lan fin tèlman nève, li frape pye l atè a boww! Kounye a, lè m gade mwen tè a tranble, m di anmwey men goudougoudou a pase. Kounye a menm Sakar blan vin ansanm avè m tou sèl. Men m tèlman renmen manman m, m pa gen sa m ap fè m pa asite non manman m. Men m wè kòmsi m avèk mesye tou sèl, men m wè kòm se mwen sèlman k nan mond lan. M pè. M ap rele manman, m ap rele manman. Kòmsi m wè tout moun mouri eksof mwen menm ki ansanm avè l. Epi. Li di m konsa m pa fè w mal non. M di men sa w bezwen poukisa ou e mwen menm avè w ki la a sèlman kot moun yo kot kay yo kòmsi m wè yon vas tè k devan m pa gen anyen. Li di m konsa Dayane al mache di nan tout peyi a mache nan tout katye di Jezi pa lwen pou l retounen Bondye ap vini Bondye ap vini m di ki prèv ou gen pou di m ke Jezi Sentespri a ap vini lè m gade m wè syèl la ouvri lè m gade m wè nuaj yo ekri Jezi revyen byento Jezi revyen byento a tout sa m pa ka kwè m di aa blòf Kounye a li di moun sa yo kwè e blòf m di wi. Kounye a lè m gade mwen tout tankou eklè yo, eklè yo, tout ap make Jezi revyen byento, Jezi revyen byento. Lè fini li di m konsa lapli pral tonbe, lapli pral tonbe, lapli pral tonbe lè sa e dènye nan dènye tan an n ap viv la. Epi mwen tout fè tout pyè bwa yo ap pale, tout wòch yo nèt, tout pyè bwa yo, yo vin vè tankou y ap pale y ap tout ap di konsa Jezi revyen byento, Jezi revyen byento, tout ap di yon sèl bagay Jezi revyen byento. Syèl la ap make Jezi revyen byento, Jezi revyen byento. A tout sa, m di konsa, m pap fè mesaj la pase non paske m son ti pitit ki tèlman tètu. M di m pap fè mesaj la pase pou ou non. Li di m konsa, o, li di m, si m pa fè mesaj la pase, map, tout nonm sa yo ap sou konsyans mwen. Epi li di m, e, di moun yo evite mache dèyè gras nan legliz paske gen. Pil kote legliz ou e sentespri pa demere la sispann al nan legliz pou temwanyaj sispann al dèyè pitit nan legliz paske gen anpil pastè kap ba yo ti baka poum li dim konsa poum di kel pa lwen poul retounen menm wè nan dòmi an m di konsa m pap di anyen non mwen menm m pap di anyen li dim ou tètu m di wi m tètu menm aprè sa menm kote a m di m di bon m on prèv kifè sak pral pase nan peyi a m di bon m on prèv li dim konsa Oh Liz ou bezwen bon pou m baw prèv m di wi paske moun yo pap kwè m twò piti bagay sa yo konsa map dil kounya lè m gade m wè syèl la pran plas tè a tè a pran plas syèl lan epi tou mwen m dil mwen m dil konsa sa kap pase konsa li dim konsa Jezi pa lwen poul retounen e sak pral pase nan peyi a m di konsa li dim konsa depi m fè mesaj la pase lap epanye m m di senyè epanye m aprè sa li dim konsa m di konsa. M di, Gelin manti w ap ban m la. Li di m konsa, Gelin manti. Li, menm kote y ale, m gade m wè l nève. Lè m gade m wè, li rale yon igwaz, l ap ban m baton nan dòmi an, l ban m baton. Li bat mwen, l bat mwen, l bat mwen. M ya, m ap kriye nan dòmi an, m ap rele manman. M ap kriye, m ap rele manman. M di konsa, m di poukisa w ap ban m kou? M di poukisa w ap leve men w sou mwen? M ap frape pye m sou li. Li di konsa, li di, o epa w, epa w, epa w, epa w frape pye m sou, epa w frape pye w sou mwen. Li di konsa, w tètye anpil wi. Li di konsa, wè depi w pa fè mesaj la pase, m ap. pete fyèl ou. Li di oswa m pete fyèl ou, oswa w fè mesaj la pase. Mezanmi, Jedon nan dènye tan an, a tout sa m wè m ap pran baton nan dòmi an. Lè m wè m tèlman pran baton, tout tan m pa di wi m ap fè l pase. M wè m tèlman pran baton nan dòmi an, alafen m di, wi mèt, m ap fè mesaj la pase, papa m mande w padon. Apresa l ap montre m tout sa k peyi a pral genyen, delij dlo, enki. Tè a pran plas syèl la. Ap gon ekip bagay k ap pase nan peyi a. M ap mande pitye pou Ayiti. M ap kriye nan dòmi an. M ap di Senyè a pitye pou Ayiti. M ap mande pitye pou fanmi m. M ap mande pitye pou nou tout nèt. Pèp, m di Senyè pitye pou jenerasyon m nan, paske l nan tan m fèt la, jenerasyon m nan k bay, ki fè plis tenten. M ap enplore padon Senyè a. M ap mande pa, Senyè a padon. E li di m konsa kòm, kòm li wè m bese devan l. Li di menmsi m ta fè. Tèt yo pa avan m vin bese devan l lap padone m kounya li di m konsa mache di tout kote ke Bondye pa lwen pou l retounen Jezi pa lwen pou l retounen lapli ap pral tonbe lapli pral tonbe lapli pral tonbe lè wè lapli ap tonbe ap fè tout jou sa ap tonbe ou mèt konnen Sentespri pa lwen Bondye pa lwen pou l retounen ou menm ki te konnen w te deyò a aranje w antre nan legliz sispann mache nan legliz pou al dèyè benediksyon li di m kounya nan tan sa moun yo pa al legliz pou pou sove nanm yo al legliz pou yo gen bèl kay pou yo gen pitit, pou yo gen bèl machin, pou yo sesi, pou yo sela. Li di m konsa pou m di ke li pa lwen pou l retounen. Li pa lwen pou l retounen. Jezi pa lwen pou l retounen. E jan nou wè n ap viv la vrèmanvre, n ap viv nan dènye tan an. N ap viv nan dènye tan an. Li di m di ke Senyè a pa lwen pou l retounen. Mezanmi! Bondye pa lwen pou l retounen. Pa fè mesaj la pase pou mwen menm, men fèl pou Senyè a. Pa di konsa w pa gen megabay pou fè mesaj lan pase. Pa di w pa gen megabay pou fè mesaj la pase. Paske m patap ka fè yon gwo manti konsa. Fè mesaj la pase. Depi w fè mesaj la pase, w ap jwenn megabay pou fè l pase. Depi w gentan fè l pase, voye l bay tout kontak ou pou w di yo ke Jezi pa lwen pou l retounen. Se te sè pa w, Diane, M espere ke nou fè mesaj la pase, ke tout moun ki tande la beni o non de Jezi. Amen.